Si w te lekòl Sendomeng, ou ta bezwen retire sètifika detid ou, ebyen videyo sa a se pou ou. M pral montre w nan videyo sa a kòman ou kapab retire sètifika detid ou nan mwens ke 2 minit. Alò, la grande question, èske lè w retire dokiman sa a, w a postile l? Ou gen yon lòt pakou pou w fè avèk li Chili? Ebyen repons lan se non. Imedyatman, ou retire dokiman sa a nan mwens ke 2 minit. ou apostile l nan mwens ke 24 èdtan, ebyen ou va gen lòt pa ke ou pral fè avèk li ankò. Pa egzanp, si w ta bezwen fè yon pèmi kondwi, w ap just ale nan Municipalidad pou w ap kapab al fè pèmi kondwi san ke ou pa pase oken lòt kote ankò avèk dokiman sa. Nou konnen gen anpil moun ki ap soufri pou dokiman sa a. Gen anpil moun ki te etidye Sendomeng epi nan moman ki bezwen sètifika detid yo pou kapab fè yon pèmi kondwi pandan ke yo Chili. Pa bliye mezanmi Chili gen akò avèk Sendomeng e nan e akò edikasyon nasyonal donk ou pap bezwen e legalize dokiman sa a nan peyi Chili pou fè kenpòt pwosesis ke w ta renmen fè ki gen rapò avèk sètifika de etid ou si tout fwa ou te etidye Sendomeng. Kisa Chili mande? Chili mande Octavo Básico, minimòm pou kapab fè yon pèmi kondwi. E nou konnen anpil moun ki Chili te gentan tèmine etid yo Sendomeng. Donk, li ankò pi bon pou kapab retire dokiman sa a nan mwens ke 2 minit. E m ap envite ou abòne avèk chanèl lan e mete l sou tout a chak fwa ke nou lage yon videyo pou kapab jwenn notifikasyon. E pa bliye pataje avèk fanmi, zanmi pou tout moun kapab jwenn enfòmasyon nou lage sou chanèl sa ki se Mega Express. Non m se Evens Paul, ann gade avè m. Sendomeng ki te etidye Sendomeng. Nou konnen gen anpil moun ki ap viv, ki t ap viv Sendomeng ki etidye Sendomeng, kounye la yo nan lòt peyi, yo bezwen yon sètifika detid Yo pa ka jwenn. Anpil moun ap rele moun ki Sendomeng, pran yon avoka pou chèche l pou yo. Gen moun ki di fòk yo al Sendomeng pou yo kapab jwenn dokiman sa a. La a Chili, gen anpil nan nou menm ki te etidye Sendomeng ki bezwen fè yon lisans ki se yon pèmi kondwi, donk nou pa gen mwayen pou nou fè l. Nou oblije retounen lekòl oubyen E tann nou retounen sendomeng pou nou kapab jwenn dokiman sa non si w gade video sa ebyen sa fini jodi an menm pa bliye jodi an nou 8 janvye 2026 nap fè video sa espesyalman pou ou menm ki te etidye sendomeng pou kapab jwenn dokiman sa ki se sètifika detid ou wap bezwen gen google swa sou telefòn ou oubyen sou yon òdinatè. W ap vini sou Google, w ap ekri, w ap mete link sa a. Link sa a m ap kite l anba videyo an, w ap antre sou li konsa. Oubyen tou, ou kapab rantre sou Google, ou ekri certificado pwen ministerio de educacion pwen gob. pwen de ou, konsa. Epi l ap voye ou nan opsyon sa. Nan opsyon sa, ki sa w ap fè? Tankou Chili, ou kapab fè pèmi kondwi ou avèk Octavo Básico. Si pa egzanp, ou pa t tèmine, ebyen, w ap klike la, w ap jwenn tout dokiman sètifika etid bazik ou. Oubyen tou, nivo, sa depan de nivo detid ou, ou kapab vini la, w ap jwenn nivo. Mèd yo segondè. W ap vini la a pa egzanp. W ap klike sou li konsa. La a kisa w ap fè la a kounye la a? Ban m montre w kòman w ap fè sa byen fasil. W ap jwenn la a yo mande peryòd ou te tèmine etid lan. La a w ap jwenn e primè, segondè, ok. Epi la a w ap jwenn yo di pou w mete yon kodigo de registro ki se RNA.

Kounye la, w ap klike pa egzanp ou te tèmine 2010, konsa. Epi, w ap vini la kote ki di non son yon robot, w ap klike sou li konsa. Ayayay, la yo mande pou m kapab ranpli sa. Nou konnen sa yo toujou la ke non son yon robot. Non, mwen pa yon robot. A, bagay la ap fè m pase mizè la. A, l ap montre m yon pakèt bagay ki pa enpòtan. Ok, ban m fè l wè m pi fò pase l.

Ann ouvri l. Ann klike la. Men li. Men sètifika detid ou, w ap jwenn li konsa sou platfòm sa a, platfòm Repiblik Dominikèn. W ap jwenn li konsa, byen rapid, san ke ou pa bezwen. M te pran peryòd 2010 lan, men l la. N ap wè l byen fasil. Kounyela, m pral montre ou kodigo sa a, ki se kodigo RNE an, ki bon, w ap jwenn li. Donk si w pat konnen l de tèt ebyen m pral moutre w kòman wap jwenn li an nou retounen sou platfòm nan wap vini la wap wè yon kote ki di obtenir mi an n sòti sou sa banm retire kodigo sa m te mete an ok m sòti sou li kounye la map vini map klike la mwen pa yon wobo.

Ok. La l ban mwen lòt kotche ankò. Mwen seleksyone l epi mwen klike konsa. Epi apre sa mwen vini sou bouskad. Lè mwen vini sou bouskad, men li. Li reban mwen l ankò. Li di m, sètifika yo. Ou klike la, ou al dat. Ou klike la, sètifika yo. Ebyen, men sètifika mezanmi. Byen rapid. Se konsa w kapab retire sètifika detid ou si tout fwa ou te etidye Sendomeng epi w ap viv nan lòt peyi. Byen fasil. Pa bliye si se pou la premye fwa w tonbe sou chanèl sa, abòne mete l sou tout a chak fwa nou lage yon videyo pou w kapab jwenn notifikasyon ki pou fè w konnen gen bon jan videyo ki tonbe pou w kapab al gade avèk fanmi, zanmi. Non m se Evens Paul, Nap re wè ankò nan yon lòt video.